Bonjou, bonswa pou videyo jodi an, nou salye nou. Jodi an nou vin moutre nou kèk sekrè ki vreman impotan. E sou WhatsApp, nou wè li byen rapid pou nan moutre ou E ti sekrè sa ou ka metel non. E kòman tou lè wap ekri yon zanmi w, ou ta renmen pou ekriti a li yon fason e an gran lèt. Ok. Nou pral montre w tout sa yo nan videyo a e nou pa bliye di nou pataje videyo yo. E abòne pou n ankouraje m ansanm avèk travay la paske se sa pou nan fè pou mwen. Jan m souvan di nou, se abòne, pataje, like. Se yon fason pou nou kapab ankouraje m fè plizyè rechèch pou nou onivo de Whatsapp e onivo de sa ki gen pou wè avèk enfòmasyon. Nou prale pi rapid sou Whatsapp. Ok. Mwen pral antre sou li la byen rapid pou nan fè kèk ti e mouvman teknik. Gen moun ki konnen, gen moun ki pa konnen. Paske fò nan zo sa, paske se pa tout moun ki pa konnen. E konsa tou sa ou konnen, gen moun ki pa konnen, se pa pakèt bagay li e pou li tou. Ok, fòk nou e zo sa tou, nou antre sou WhatsApp. E pi nou pral anle a la nan 3 ti pwen ki anle a. la. Ok. Nou pral klike sou li. Sou 3 ti pwèk anlè a. Otomatikman nou klike sou li. Nou pral nan paramèt. Ok. Lè nou vye sou paramèt. N ap klike sou li. Lè nou klike sou li. Nou pral li nan. nan diskisyon la, n ap antre ladan. Lè nou fin klike nan diskisyon, nou prale anlè a la nan tèm. Ok, lè nou fini nou prale nan fon dekran ki anba a, men n ap pran tèm nan anvan. Nou klike sou tèm. Apre la yo di w Klè, la yo di w sonb. Sa vle di nan 2 tèm sa yo nou pral fè w chwazi yonn ladan yo, nou pral montre w e ou menm ou pral chwazi kisa k ap bon pou w ladan yo. Ok. Nou pral ale la pi rapid, li te nan premye anlè a ki se klè, nou mete l nan. nan sonb epi nou fè ok nap ok l li pral bay ekran telefòn nan yon lòt koulè wè koulè l bay telefòn nan dan li ka banm fè yon ti sòti banm tounen sou whatsapp net ok wap wè kòman li fè whatsapp la bèl ok li yon ti jan fè ekran whatsapp lan yon ti jan bèl Kijan n te ye? Ok. Whatsapp la vin parèt yon ti jan nèf nan men w. N ap toujou antre nan 3 ti pwen ankò pou n al montre w kòman pou w defèt li. Ok. E n ap antre nan paramèt ankò. N ap klike sou paramèt. Epi w ap wè men men diskisyon an. Se swa ke nou voye, n ap antre nan tèm nan ankò. Se swa ke nou voye l nan anlè a, ki se kle a. Ok Ou byen se swak nou kite l nan dezyèm nan nou ek bal konnen ki sa kap bon pou nou. M prale la nan fond ekran pou nan montre ou yon lòt teknik ankò nou klike sou sou li la epi wap gade la gen e kote pou galri, koulè, biblotèk tou sa. Nou pral fon yon ti montre yon bagay nan sa ki gen pou wè avèk koulè ok sa vle di nap klike sou koulè. Ou ka chwazi yon koulè ou vle nan sa yo la pou met pou tou pwofite mete sou ekran telefòn ou an. Sa yo depan de ki telefòn ki nan men w pou ta me chwazi yonn nan koulè sa nan men ladan yo l ap vrèman parèt bèl. Dan le ka bann fè yon ti chwazi pran koulè sa pou nou kapab montre w. Nou nou chwazi koulè sa. Otomatikman nou nou fin chwazi l. Pa bliye fòk ou ale fòk ou vini anba la. Kote ki make defini a. Kote ou wè m ansèkle a. Ou klike sou li. Otomatikman ou klike sou li. Li deja sou ekran WhatsApp la. N ap fè yon ti tounen tou piti pou n al montre ou byen rapid kòman ekran WhatsApp la ye lè w ap ekri. Ok, ou wè li? Ou wè ekran WhatsApp la? Ekran WhatsApp la vin yon lòt koulè. Ok, si nou vle nap chwazi ki koulè kap bon pou nou ladan. Pa bliye nap retounen menm kote ankò pou nal montre ou e sa ki gen rapò ansanm avèk sa nou sot montre ou la. Ok, nou antre nan paramèt la ankò. Nou tonbe nan diskisyon. Ok, n al nan fond ekran. La ankò, byen rapid, ou pa bezwen nan goumen lè w bezwen mete yon foto sou ekran e telefòn ou. Ok, si w bezwen mete yon ekran, yon foto sou ekran telefòn ou, m pral montre w byen rapid kòman w ka fè sa. N ap antre la sou galri, epi y ap ba nou tout foto yo la. Epi nou menm nou pral chwazi yon foto ki fè nou plezi nou genyen sou. sou telefòn nou. Dan le ka mwen menm m pral chwazi yon foto pou m ka montre nou. Malgre m pa t ap chwazi met yon lòt non men m ap fè yon ti pran foto sa. Ok, m ap chwazi foto sa. M ap pran foto sa. Ok, m klike sou li. Ok, wè foto sa, otomatikman m klike sou li. Li fè, la yo di pou m, pou m, pou m anile l, la yo di pou m defini l. Sa vle di si w anile l la, li pap, li pap, li pap anrejistre sou galeri an, men si w defini l, l ap neke anrejistre sou galeri an. Piske mwen m pap sèvi avè l, m ap tounen bak, m ap anile l, men nou menm ki ap konnen sa n ap pran. Depi, jan mwen sot montre nou an, otomatikman nou klike kote ki make defini an, nou defini l, l ap tou sou galeri WhatsApp nou. Ok. Se sa ki mwen te pote pou nou nan ti pati sa. M pral antre nan lòt pati avè nou ki vreman e enpòtan. Nou pral li la nan nan istorik telefòn nan. N ap klike sou li. Wap wè la yo ba w tout yo ba w achiv. Tou lè diskisyon, efase tou lè diskisyon, siprime tou lè diskisyon. Sa vle di, nan pakèt mesaj la ki nan zòn sa yo la, si nou vle, n ap antre sou yo pou nou siprime yo. Lè sa a, n ap fè Whatsapp telefòn nou yon ti jan parèt pi rapid, pi lejè. Paske otomatikman, Whatsapp la gen yon pakèt mesaj e li vin parèt lou lè ki w ap fè rechèch kèk kèk moun sou sou e kontak WhatsApp ok nap fè yon ti tounen dèyè pou nal montre w sa ki gen pou wè ansanm avèk telefòn nan ki nan men w wap itilize a ki gen yon pakèt ti teknik ladan ki vrèman e nòmal ok nou brale la nap fè yon ti tounen dèyè plis nan rantre nan paramèt ankò swiv byen nan rantre nan paramèt la e vin ale nan nan anlè a nan kont Ok. Sa k fè m te tounen antre nan paramèt la ankò pou nou kapab swiv byen. Nou klike sou kont la, n ale nan nan verifikasyon an 2 etap. Nou pral montre w kòman pou mete kle sou Whatsapp lan. Swiv byen, se pa ni premye a, se pa dezyèm nan, se twazyèm nan. Ok la si nou vle chanje nimewo telefòn nou yon pakèt bagay m pral nap pwofite ale nan premye a anvan ki se verifikasyon an 2 etap nou prale la pou nal mete yon kle sou sou whatsapp nou an la nap fè aktive pou nou ka kontinye ok la yo di konsa pou nou mete yon kle mwen dan le ka mwen mete sa. Ok. Yo di pou m konfime l la anlè a la. Wap wè kote yo make konfime vot pin. Sa vle di pin sa li menm se sou WhatsApp nou otomatikman lap antre sou WhatsApp nou. Lap toujou mande pou nou mete l dekwa pou nou antre sou WhatsApp la. Eskize. Ok la yo di pou m antre yon adrès email. Sa vle di, nenpòt lè m ta bile l, y ap voye l ban mwen pa email. Menm jan nou menm tou, si tout fwa ke nou ta bile l, y ap voye l ba nou pa email pou nou ka toujou fonksyone ansanm avèk li pou nou pa pèdi kontak nou. Sa vle di lè m di pèdi kontak pou nou ka toujou lè nou bezwen antre sou WhatsApp la, E si nou ta bliye pin nan, y ap voye l ba nou pa email. Dans le cas, m pral klike sou yon kont Gmail pou m antre l, pou m lage, pou m ka montre nou. Ok, sa vle di la, sa son kont Gmail. Otomatikman m fin ekri l la epi yo di pou m fè suivant. M ap fè suivant. Ok, la yo di pou m konfime kont Gmail la m sot mete a. Ok nap wè ki map fè sa byen rapid epi la yo di m pou m sove gad sa vle di map anrejistre la nèt ok wap wè lap download epi yo di w la verifikasyon an 2 etap e aktive sa vle di la nou pral tèmine l anba la nou peze sou tèmine sa vle di la telefòn nan li menm whatsapp la gen yon kle ki rèd sou li. Ok. Sa vle di, nou te ka fè kòm si nou fè yon ti tounen, tou piti pou nan montre ou sa ki nou fè a. Ok. Ou wè la, pandan otomatikman m sou WhatsApp la, yo gita mande m pou m antre kle wè m sot mete a. M pral antre l. Eskize. Wap wè la otomatikman m fin mete l wap wè yo banm kode pou m antre sou telefòn nan. Byen fasil, byen rapid e m panse nou menm nap kapab fè sa paske li pa difisil. Ebyen gen lòt ti bagay ki gen pou wè ansanm avèk teknik sa ki kache anndan telefòn nan. Mwen gen enpresyon se nan yon lòt E ti video nap pote yo pou paske nou vreman e prese nou gen yon lot bagay ke nou bral kontwole nou pap ka rete pou anpil tan men ti teknik sa yo nou montre nou an atandan nap vini avek plis teknik pou nou pou nou kapab gen kontwol WhatsApp la pi nomal nan men nou. E gen kote nou ka pase pou n al met telefòn nan sou vèsyon òdinatè pou nou montre nou plis bagay. Paske nou menm nou fè rechèch pou sa pou nou jwenn yon pakèt bagay ki gen rapò ansanm avèk telefòn nan. Ok. Ebyen se la nan met yon fen ak videyo a. E pa mwen pa bliye di nou tou m pral fè m pral m ap gentan montre nou avan m ale eskize kòman ke si nou ta bezwen ekri yon zanmi nou pou ekriti a ale yon ti jan gra Jan nou, jan moun yo di l la, nou pral montre w. Tankou egzanp, dan le ka m ap, m ap ekri zanmi sa, m ap di bonjou. Ok. Anvan ke mwen di bonjou a, m prale la. Ou andwa fin ekri tou, ou, ou, ou tape ti etwal la. Ou wè? Ou ap wè gon ti etwal la. Ou tape ti etwal la, lè w ap ekri moun nan. Eskize. M mal prann. Wap wè wap tape yon ti etwal dèyèl, wap di bonjou, epi ou bal yon ti espas, epi ou di yon lòt bagay ankò, kòman ou ye. Kòman ou ye. Epi nap ajoute yon ti etwal ankò. Nap wè kote pou nou pran ti etwal yo. Ok. Otomatikman ou fin, ou met yon ti etwal an kòmansman, nan finisman tou met yon ti etwal, epi wap wè la li otomatikman tou nwa konsa, e byen gra, jan nou sot di w la. Ok, sa vle di, nou pral montre yon lòt bagay ankò, si wap ekri yon moun, ou santi moun nan fache, tankou egzanp ou di, mwen pa, mwen pa panse sa. Tande byen, mwen pa panse sa. Si nou sispèk moun nan fache, nou brale la. E pou n al di an obi ok an nou kite sa, nou pase yon trè sou sa. Ok. Mwen pral montre w ki kote kòman w ap kapab fè sa. Ok. Nou brale la. Swiv byen. Ok. N ap swiv la, nou wè n ap tounen dèyè kote pou nou jwenn e sa ki nou bezwen.